Rale ti chèz ba w jodi a nou pral aprann konnen Prezidan King Jong Hung ki se Prezidan Kore di Nò a. Prezidan Kim, youn nan sta entènèt nan tout chèf deta nan dènye ane sa yo, nèg sa ap viv nan Nò peyi Kore di Nò a, nan kapital Pyongyang. Kay li a chita sou 12 kilomèt kare. Anndan lakay Kim gen spa, gen pis kote avyon ka desann, An nan lakay Kim gen kote cheval ka kouri e gen yon gwo pak akwatik kote timoun, granmoun ka pran plezi yo. Kim toujou reve avèk madanm li bò kote l paske li renmen fi a anpil e Kim se yon nèg ki toujou fè pale de li, kòman l ap viv e nan dènye jou sa yo la Kim kenbe rezo sosyal yo danble. Nou ka di King Jong Hong renmen madanm li anpil ki se Ri Sol Yu, paske avan yo pat janm konn moutre madanm chèf deta nò koreyen yo. Men King Jong Hong ki pran madanm li ki te yon ponpon gèl, ki vle di fi ki te konn la pou satisfè prezidan an, Ebyen se konsa sa toujou ye, paske otorite nò koreyen yo toujou fè lekòl pou yo rekrite fi ki ka kouche ak prezidan. Se konsa Kim Jong Hong te jwenn madanm ni ki se Ri Sol Yu. Nan tan pase yo, ankenn moun pat janm konnen madanm prezidan nò koreyen yo. Men pou Kim Jong Hong se diferan avèk madanm li Ri Sol Yu. Prezidan Kim Jong Hong

kèlseswa peyi nan mond lan li rasanble manje a yn fwa ke li renmen l li fè yo fèl pou li e toujou gen yon dans prive pou akonpanye dine sa paske King Jong Hung se yon nèg ki dine trè liksye manje King Jong Hung ap manje diri yo netwaye grenn pa grenn pou fè si ke prezidan an pa manje nenpòt manje e li te pran desizyon sa pou yo netwaye manje yo konsa apre l te fin remake ke gou manje yo pa menm jan e li te mande pou tout manje nèt Toujou netwaye, grenn pa grenn. Gen yon kontwòl sou sèl k ap mete nan manje yo, ep King Jong Hong toujou gen lòt aktivite l ap fè nan aprè midi. King Jong Hong toujou patisipe nan reyinyon komite santral Kore di Nò ap fè, menm si li p ap pale, men li la. King Jong Hong toujou fè sur ke li mete kontwòl sou pwodui yo, Pase nan endistri yo pou gade kòman pèp li ap manje. Anpil jounal toujou pa ka konprann lavi prezidan an paske yo di jan prezidan an ap viv se yon bagay yo pa ka konprann, sitou avèk fame avyon ke King Jong Hung genyen ki se Air Force One. Se yon avyon militè sovyetik ke prezidan Kore di Nò a Kim posede. E Prezidan Kim gen plis pase 5 pis prive pou avyon l lan kapab ateri. Kim posede yon Mercedes Klas S modifye, e misye gen yon Yatch 95 MI ki estime a plizyè milyon dola. E lè pa gen aktivite politik, Kim Jong-un se yon nèg ki renmen lwazi l anpil. Prezidan Kim se youn nan nèg ki trè trè trè atache avèk gòlf menm jan papa l te renmen gòlf e yo fè n konnen prezidan sa se yon prezidan ki konn jwe gòlf anpil sa a s on bagay anpil moun pa ka konprann e prezidan Kim se yon nèg ki trè trè atache avèk kous cheval yo. Se sa k fè ane pase, Prezidan Kim mete 20 pousan PIB peyi a a la dispozisyon pou kous cheval sèlman. S on bagay ou pa ta konprann, Kim Jong Hung se yon nèg ki konn jwe pyano. Wi, se yon gwo mizisyen. Misye gen plis ke 30 pyano lakay li. E Kim Jong Hung se yon nèg ki atache avèk baskètbòl. Prezidan Kim tèlman renmen baskèt, Li deplase anpil ekip toujou vin jwe e li toujou resevwa vizit yon gwo sta ameriken, Dennis Rodman, se misye King Jong Hong toujou resevwa lakay li kòm ameriken pou gade misye kap jwe baskèt epi pou antrene jwè li yo tou nan baskèt. Vakans Prezidan Kim son bagay ekstraòdinè. Lè misye nan vakans li, Li gen il prive l pou l ale nan vakans. E il sa a, yo konpare l tankou Away, yo konpare l tankou anpil gwo zile ki fè anpil pale de yo. Plizyè fwa nan vakans Prezidan Kim, li toujou ale nan otèl sa a ki se otèl Mazikrium, se yon otèl ki evalye a plizyè milyon de dola. Anndan otèl sa gen tout bagay liksye on moun te ka bezwen pou l viv. Anpil kòmantè fèt paske pèp la pa ka ale nan otèl la paske li twò chè. Prezidan Kim pataje sèlman yon sèl jwèt avèk pèp la ki se yon pak datraksyon. Si w renmen videyo a, pa ezite like, pataje epi swiv paj la. Abòne avèk chanèl YouTube mwen an ki se carly.j.s. M renmen nou anpil m ap vini avèk plis videyo pou nou. Mèsi.